Daprè moun ki te anndan, daprè sous fyab ki vin jwenn mwen, Jovenel Moïse mouri an Ewòp. Misye mouri sou 2 pye l, li pa mouri sou jenou l. Misye mouri an Desalin, misye mouri an Ewo, misye mouri an gason vanyan, misye mouri an gason solid, misye mouri an gason konson. Jiska dènye soupi misye. Yo pat vini pou te tiye misye. Yo te vini pou bay misye siyen pou l admèt ke l prale. Prezidan an di l pap siyen. Madanm li Di l siyen. Li di l pap siyen. Etan done Martine Moïse aktyèlman la, li pa nan pozisyon pou l pale avè nou paske si je ne me trompe, mwen kwè aktyèlman la li an Florid. L ap pran swen nesesè. M espere yon jou kou jodi an li mèt se ta jou pou jou, dat pou dat. E m pa ta renmen anyen rive l e n ap mande pou entènasyonal la, Etazini pou n ba li tout swen nesesè paske gen bagay pou pèp ayisyen konnen yo, fòk Martine Moise li menm ap eksplike nou kòman sa te pase. M ta swete pyès moun pa al chache fè pyès tenten, bon dayè li nan gran peyi tou bon, bon n ap swiv. Yo bay prezidan an plim nan pou l ekri, pou l siyen de pa li. Pou l siyen, pou l di. Yo tou, yo tou met pawòl nan bouch li, yo tou fè lèt la, yo tou di sa pou l di, yo jis di misye siyen la. Lè misye li lèt la, li wè ke, daprè enfòmasyon sous fyab ki vin jwenn sal nouvèl mwen, yo fè konnen ke Lè misye li, li wè ke se son kou deta yo vin ba li pou l remèt demisyon l pou l ale, misye di l pap siyen. Premye katouch prezidan an pral pran se nan je l. Dezyèm katouch prezidan an pral pran se nan je l. Ponwèt ki pat vle siyen an, yo kase l. Lòt pwent ki tap pare kou an, yo kase l. Sela vle di prezidan an mouri 2 fwa. Yo kase pwent li, yo pete 2 zye l. Enfòmasyon a tout po, a tout ma, a tout grenn. Yo kase 2 pwent prezidan Jovenel Moïse, epi yo pete 2 je nan tèt li. Dapre moun ki te anndan, dapre sous fyab. ki vin jwenn mwen. Jovenel Moïse mouri an ewo. 16 fwa kote prezidan Jovenel Moïse pou te toujou bon Dieu te ap voyem pote anpil mesaj ba li li pat janm resevwa m men yon fwa m te arive m antre nan palè mwen te antre nan palè 2 out 2 out 2019 e mwen te wèl fas pou fas 19. Desanm 2019. 14 desanm 2019 nan fineray manman madanm li. Mwen te rankontre avè l, m te ba l nan men, m te di l m gen yon mesaj pou li ke Bondye voye, l ta sipoze rankontre avè m pou m ba li l. Piske l te leve epòl li, li pa t di m anyen. Ebyen 22 fevriye 2020 Bondye voye m pot mesaj li ba yon pitit gason l nan Nòdwès nan Obè. Nòdwès, Nòdwès. Nòdwès, Nòdwès, zòn Pòdepè nan Obè. Nan yon izin, bò izin li an. M te, m pa t rankontre ak pitit lan, men m te, m te, Bondye te pèmèt ke m te gen chans, yon chimis li te fè m pale sou odyo avèk pitit lan, di l tout bagay nèt. E prezidan an konnen tout jan peyi an pral ye. E sa k fè ke li vini avèk koze referandòm. an 2 fwa e m pote mesaj m voye mesaj lan bay pitit lan epi m retounen te voye m te fè yon odyo pou m te voye sou rezo sosyo m te voye l bay chimis lan ankò pou l voye l ba li ki fè li di li pral fè referandòm ki vle di chanje konstitisyon men pou Bondye se pa konstitisyon ki pral chanje se peyi a antyèman. Antyèman ki pral chanje map bal kòman sa pral fèt m te gentan di prezidan pap gen eleksyon ankò enben kòman sa pral fèt nan odyo a nan odyo a li di pap gen pap gen eleksyon ankò m menm di l m menm di l politik ap fini nèt m te di l sa m te di l pap gen depite senatè wi m te di l sa e m te di sonje w te sonje depi 2018 ke Bondye te voye m reve l di w an 2018 nan nòdès Nan fèt Jezi Sen Jan Batis, 23 jen, ke. Nan je pikwa pou li pou mwen. Ke Bondye te, te voye di l. Ok, nan. Mesaj 2018. Li pa p kite l fè senkan an. Sa a se yon revelasyon m te fè. Se depi lè sa a m kòmanse jwenn mesaj lanmò. Li pa p kite l fè senkan an.
Paske l te ba l plas premye, li pran plas premye an, li bay li. Sa se premye revelasyon m te fè. Epi l vin voye m nan Nòdès, e, o, e, Twou di Nò, pou m al wè ak ki sa l bay li, li bay li ak dyab, ak Satan le dyab. O, o. Epi, dezyèmman, mari m vin revele ke l ap bay li ak blan nan menm 2018 lan, epi 2019 vre, vre, apre 10 fevri, e, 7 fevriye li bay li peyi a ak blan. Poutèt sa, ke Bondye di l p ap kite l fè senkan. Ebyen, mwen menm, pou kesyon de lamò Mesye Prezidan Jovenel, e, Moïse, Bondye fèm difizel plizyè kote. Mwen bay li deja nan radyo. Bondye diw li pral mouri tou? Wi.
An men se sam di w, men poukisa ke lap mouri, paskel te bal plas premye, li pran plas premye an, li bay li ak satan le dyab. Epi Bondye voyem di sa nan radyo Louko Desir. Maten te nan maten deba wi radyo eklè e mwen te bay li se te 10 fevriye ki sot pase an 2021 la nan blokis tou mwen te pase nan emisyon e avek e mesye Pierre Pierre Richard yo kwe se te an avril mwen te di sa tou nan emisyon sa e bon Dieu voye m fe e m te voye m nan radyo nasyonal dayiti Epi sa ki pase se ke mwen te, mwen te nan radyo nasyonal Dayiti, mwen te jwenn avèk Haïti Media One ki se yon radyo sou entènèt, an lib, ebyen li te entèvyouve m, li te voye l pou mwen, li te voye mesaj lamò lan pou mwen sou nèt lan. Pou Okap menm, Bondye voye m di sa, Bondye voye m menm kounye a pou mwen di men kòman gouvènman sa a pral ye. Men kòman gouvènman sa a pral, men fonksyònman gouvènman an, men kòman ke l pral ye, men ki jan l ap, men sa k ap gen ladan l, men kòman, men kòman tout bagay pral chanje. E alò, m pa konnen si m ap gen tan di l. Ou gen de minit pou n rezime, epi demen si Dye vle n a fini rès la. Ebyen, oke.
E. Pou kesyon an tou swit apre ke demen si Dye ve si ke map demen si Dye ve map bay fonksyònman gouvènman. Yap lap lap trè bon. Men kotem kotem vle vini an se nan lamò wi nan lamò w la. Wi Jovenel lè a pral rive lè a pral rive. Se sa Bondye di w.
Ki ve di e. Se sa Bondye di w menm. Wi lè a pral rive m paka ba w egzakteman. Yon jou, ki jou? Ki lè? Ki lè, men li prèske, non, pou ane an, li pap kite l fè 2000, li pap kite l rive 2022 an. Li pap kite l rive 2022 an. E paske l pap kite l, se sou pouvwa a l ap fè, l ap pran l. Se sou pouvwa a. Sa w di m la? Sou, wi, sou pouvwa a. Sou pouvwa a. E tousuit l ap mete moun pa l la. Moun ke Bondye pral mete an. Moun pa l la se.
Pou dirije peyi an. Se yon moun espirityèl. Yon moun espirityèl, se.